Te aprete ap di la polis. Pa gen la polis. Gen la polis nan demokrasi. Nou pa ka nan kawo. Kote ke les etats unis fin ba ou kou deta. Li tiye yon prezidan. Li mete moun ni yo pouvwa. Madan la lim se li kap dirije peyi ya. Se kou group kap dirije peyi ya. Epi nan pale de la polis. Polis sa son polis. Ameriken li ye. Son kou milis. Les etats unis met la. Pou jere afe. E a chak pa ou nan sikonstans. Nan santi bagay la pa chanje. Milis lan met grif li deyò pou l matrake jounalis, pou l matrake popilasyon an. Sèke fòk nou klè jounen jodi a. Fòk nou ta gen menm reyaksyon avè yo paske jounen jodi a polis la tounen makout, li tounen yon kò gang abiye. Sa vle di a menm sikonstans yo wi. Lè yon kò gang pran w li kidnape w. Aprè l fin kidnape w li met presyon sou fanmi w pou jwenn kòb. Anben menm bagay la, lè arete yon malere, lè lapolis arete yon malere swa pou kat elektoral oubyen kat didantite, ou konn pase 3 zan nan prizon wi. Ou pase 3 zan nan prizon, pa ou pa gen kòb, paske pou yon kat elektoral oubyen yon kat didantite yo arete ou. E menm sa gang yo ap fè a, lapolis la fè wi. A di gang yo, se polisye yo swiv wi. Se konpòteman polisye yo genyen, ou wè tout nèg ki nan katye yo kap fè gang yo. Yo pa diferan non. Polisye a senpleman l gen yon inifòm, li gen yon amwari, li gen yon bagay ki make polis nasyonal. Men menm sa gang nan fè, polisye yo ap fè. Sa vle di yo pa etone nou sa yo ap fè la. Yo arete misye a, yo bat li. E sa yo fè tout tan. E si yo te kwaze misye nan nwit, yo t ap tiye l. Jan gang yo ap tiye moun yo. E konsa lapolis tiye moun wi. E konsa kò polis yo tiye moun tou wi. Sa vle di yo pa ka etone moun sa yo ap fè la. Senpleman yo ta mande pou nou ta gen menm reyaksyon. Li lè li tan pou nou chita n ap di. Fò yo arete entèl, fò yo ta arete nou tout. Fò nou ta konpòte nou menm jan avèk fantom 509 la. Fò nou ta di li rive nan moman an tout zam legal. Paske ou pa ka gen yon kò gang k abiye, k ap matrake moun. Se pa gen mesaj egzakteman ou t ap voye bay komisè di gouvèneman ansanm avèk tout minis jistis la akonpanye de Frantz Elbé ki mesaj ou ta voye? Bon senpleman sèl Frantz Elbé m kaba voye yon mesaj ba li. Men tout lòt moun sa yo pa gen enstitisyon, pa gen minis jistis.

L ap travay lan radyo Tele Zenith, kote l ap travay jodi a, l ap kouvri evenman lan Baz 47. Yon bakòp polis pase, yo arete l, yo kraze l, yo bat li, yo kraze l e yo vire nan tout zòn nan ansanm avèk li, se tankou yon vòlè. M ap mande. Eske jounalis merite sa? Non, jounalis pa merite sa. Lè nap ri, lè nou ap ri, yap maltrete dimanch yo mete nan komisarya Dèlma 33. Nou menm asosyasyon jounalis yo, e tout jounalis, e lè militan, nou rann nou nan Dèlma, nan komisarya Dèlma 33, pou n al pote solidarite nou bay Robes Dimanch. Epi lè n rive, nap mande. Poukisa y aretel pa gen moun ki ka di nou men poukisa Ebyen nou mande liberasyon l Menm Bakòp ki te arete dimanch la Li vini Li simaye gaz Li simaye katouch Genyen Romelo Yon jounalis k ap travay pou rezo anliy Ebyen pou katouch nan tèt Li pou katouch nan tèt tout mwal li soti

Pou la polis pwoteje e sèvi Pou la polis Nou anndan komisarya Pou la polis ap touye moun Kiyès yap touye yap touye jounalis Sa bon pou jounalis Toulè kraze Sa bon pou jounalis Ti kat la Epa nou menm ki tap pale pou yo Se nou menm ki te fè yo. Gen ti kat la nan mouda yo jodi a, y ap manje, y a yo, men fò yo gen wont! Jounalist toujou ap pale pou yo. Lè nou, lè yo bezwen nou, y ap bay konferans de près. E pa nou menm k al kouvri l pou yo, al fè vwa yo pase. Enben jodi a, yo bat jounalist anndan komisarya a. Mwen menm, m mete kò m tou piti nan yon machin. M floup m pase. Li gon, li gon san fwa li wap prete bal, zam li sou mwen. Lè m di l se jounalist, li di o! Fou moula gèt manman w m kouri pipo w ki tiye yon lòt moun deyò a sa vle di yo ta pral masakre m yon dezyèm fwa jodi a mwen mande ki pwoblèm jounalis genyen men sa men kisa yo repwoche jounalis yo di lè y ap fè manifestasyon nou difize imaj yo twòp sa vle di lè y ap maltrete pèp la k ap manifeste a. Lè yo ap tire pèp k ap manifeste a, lè yo ap ba yo gaz lakrimojèn, lè yo ap maltrete yo, oh nou ti, nou nou nou, sa n fè, nou difize imaj yo twòp. Nou di yo, si yo pa, èske nou nou konn difize imaj madanm yo lè y ap karese? Enben, imaj yo pwodui nan lari a, se imaj sa nou difize. Yo pa ka gen pwoblèm avèk nou pou sa. N ap mande Frantz! Elbe si w pa ka dirije la polis la demisyone paske nou menm nou pa gen pwoblèm avèk la polis se mikwo nou genyen wi ki pwoblèm nou gen avèk la polis.
N ap di la polis resezi paske lame dayiti te fè pase jodi an gang yo ki anndan la polis la se pa mwen ki di l se fondasyon kal levèk ki di ke anndan la polis la gen 60 pousan gang ki anndan l donk jodi an Si lapolis ki gen 60 pousan gang anndan l pa eseye epile l pou retire gang yo, se pa laprès yo ka vin anpeche fè trouble. Laprès la pou enfòme popilasyon paske enfòmasyon se yon byen piblik, pèsòn moun pa gen dwa prive popilasyon an de byen sa ki se enfòmasyon. Jounalis yo pa ka pote solidarite yo a Obès Dimanch. Anndan komisarya pou lapolis tire, yon jounalis pran bal nan tèt li mouri, plizyè lèzòt blese, gen sa tèt kase, pye kase. Donk nou mande opinyon piblik lan pou pran nòt pou lapolis sa a, lapolis ki se bra ame gouvènman an, lapolis k ap fè djòb sal lan, fòk opinyon piblik lan pran nòt. E to ou ta, fok la polis lan met sa nan tet li. Peyi a gen pou chanje. Demokrasi an, li gen pou renye. Atake jounalis, se atake medya. Atake medya, se bani la demokrasi, se bani la libète la pawol an Ayiti.

Tonnè kraze m! Mwen sèmante fèt pa sòti nan kèk la! Depi nou pa pran lanbi nou! Lanbi! Lanbi nou! Kreyòl pa gen kreyòl konprann! Mete kann nan men nou! Mete poud nan men nou! Mete lanp nan men nou! Ebyen zòzèt yo di nou jodi a la, se lè de la revolisyon! Lè de la revolisyon! Grenadye!